Yo sa kap fèt sa kap fèt bonjou bonswa kòman nou ye sa se James mesaje an jodi a m vin pataje yon istwa ansanm avèk nou kisa li ye premyeman avan m kòmanse map di nou konsa ke pa janm kite opinyon oken moun reyalite lavi ou. Lavi w se pa w, ou gen kreyon w nan men w, desine desten w, desine destinasyon w, desten w kote w ta renmen ye nan lavi w. Ou sipoze gen yon mindset. Depi w gen yon mindset, ou konn kote w vle ale, kote w vle rive, kisa w vle fè, m garanti w, jis mete pe disiplin avèk detèminasyon w ap rive kanmenm. Tande, ki istwa li ye? Istwa de papa m. Papa m se yon nèg, lontan lè m te an Ayiti, An 2001, papa m kite Ayiti e l al Bahamas. L al Nassau, Bahamas. Nou konnen lontan anpil moun te konn al Nassau, Bahamas nan bato eksetera eksetera. E egzakteman li rive Bahamas. Li fè senkan Bahamas. Anviwon senk a siz an. An 2001 li ale e li retounen fen 2006. An 2006 lè l retounen ba, lè l retounen Ayiti, yo te kenbe l, yo voye l vini. E li fè, li fè anviwon ennan edmi Ayiti. Nan ennan edmi Ayiti sa a, Li fè tantativ 2 fwa pou li retounen Bahamas e li pat ka rive. E yon bon jou, tande m byen, yon bon jou, misye gen yon tonton l ki antre an Ayiti, tonton l lan te Miami, epi li antre an Ayiti, e papa m t ap fè yon travay pou misye. E pandan papa m ap pale avèk misye, sa se te fen 2007, fen 2007. Epi pandan papa m ap pale ansanm avèk misye, papa m di misye konsa ke lakay misye, Papa m di konsa an 2008 m ap Miami. Ou wè lè w vle fè yon bagay, lè w mete tout wou menm nan yon bagay, pa gen anyen ou pa ka, pa gen anyen k ap stop ou, k ap enpeche w fè l. Paske ou bay tout tout devouman w ou ba li l a sa w ta renmen fè a. E apre papa m fin di misye an 2008 l ap Miami, misye di, ki kote? Kote w ap pase? Tout moun konnen ke Ayiti Anpil moun kite Ayiti pou pwoblèm ekonomik, pou pwoblèm politik, eksetera, eksetera. E m panse ke papa m te kite l pou pwoblèm ekonomik. Paske e bagay pa t mal men konparamman avèk kounye a se de gran bagay diferan. E nan tan, nan, nan, nan, nan alepòk 2001 so se diferan alò. E vrèman vre fen 2007. Pa banm fon lòt tantativ li antre Nassau Bahamas ankò. Lè l rive Nassau Bahamas epi misye fè kèlke mwa Bahamas an 2008 egzakteman nan vakans 2008 li antre Miami. Lè l antre Miami menm tonton l sa lè l rive Miami li rele misye li di li di misye konsa m tèl kote tèl kote vin chèche m. Misye di manti misye di se pa vre. E apre sa vrèman vre misye al chèche l eksetera eksetera. So, se jis pou m di konsa ke pa kite oken moun limite w nan oken sans. E non sèlman an 2008, fen 2008 papa m antre Miami, e an 2010 pou 2011, kòmansman 2011, li antre tout pitit li Miami. Li antre nou, nou 7 oubyen 8, nou 7 avèk manman m fè 8, si m pa twonpe m egzakteman. So, nou tout antre Miami. E m sonje lè m fèk vin Miami, m sonje lè m fèk vin Miami an 2011, m fè yon ane lekòl ansanm avèk yon sèl tenis. M fè plizyè tan m pral legliz, nou chak te gen 2 pantalon, mwen menm avèk frè m yo. Nou chak nou te gen 2 pantalon, e chemiz nou pa t gen twòp. Lè dimanch sa, sa met sa, lè dimanch sa, sa met sa. E nou fè kèlke tan nou pral legliz konsa. E guess what? Kounye a la, lakay mwen. Chak frèm yo gon machin. Nou chak gon machin. Lakay mwen, pakin lakay mwen se kòmsi se fèt ki gen nan, ki gen lakay mwen pandan se te pa gen fèt paske chak moun lakay mwen gen machin. Papa m gen machin pa l, manman m gen machin pa l, mwen gen machin pa m, frè m yo gen machin pa yo. Moun ki pa gen machin lakay mwen se moun ki pa ka, ki poko ka kondwi. So se jis pou moutre w, e non sèlman sa tou, e n ap swiv rèv nou, n ap kontinye. Mwen menm, m fenk gradye kolèj, m gen yon Associate Degree. E non sèlman sa, se pa la m ap rete, m pa vle rete la. Rèv mwen se pou m gen yon Master Degree, e se pou m devni yon. Ahh Koman m te ka di sa? M pap di mo a men pa kont m jis gen yon ide lidèchip nan tèt mwen. M son moun m gen ide lidèchip, mwen anbisyon nan mwen anbisye nan yon sans, m ta renmen kòm si lè m yon kote m sipoze briye. M pa bezwen konnen konbyen moun ki la, moun ki la ki wotè w ye, ki nivo ki nivo dedikasyon ou, ki ki ki gwosè w ye, kote m ye a m sipoze parèt. Pèsòn moun pa ka stop mwen sof ke mwen menm ki ka stop tèt mwen. Non challenge ansanm avèk tèt mwen chak jou. Ebyen m ta renmen ou fè sa pou ou menm tou. Ou sipoze challenge tèt ou chak jou. Ou gon grenn bagay ou bezwen fè. Si w ta renmen lavi ou chanje, ebyen nouvo vi, nouvèl vi ou ta renmen genyen an, l ap koute ou ansyen vi an. Ou gendwa pa konprann sa m di a. Ban m redi sa m di a e m ap fini la. Si w ta renmen lavi ou chanje, si w ta renmen yon chanjman nan lavi ou. Nouvo vi, nouvèl vi ou bezwen an, m ap pale kreyòl, nouvo vi ou bezwen an, l ap koute ou ansyen vi ou genyen an. Sa sa vle di? Ou sipoze give up, ou sipoze abandone ansyen vi ou genyen an, ou sipoze sakrifye ansyen vi ou genyen an jis pou w ka genyen vi sa ou ta renmen mennen an. Ou sipoze sakrifye sa w ye a jis pou w ka devni sa w bezwen devni an. So, m ap kite nou la, m renmen nou anpil. E, ou menm ki apresye videyo sa, jis pataje videyo a, fè yon lòt moun wè videyo a, fè yon lòt moun tande mesaj sa a, pou l konnen ke reyalite, opinyon oken moun pa sipoze reyalite nan lavi l, li sipoze anbisyon pou sa l, li sipoze fè anbisyon pou sa l bezwen, li sipoze goumen pou sa l kwè. Paske jodi pa demen. One love guys this is ya boy James mecha mesaje nou an m renmen nou nap kwaze ankò pou yon lòt video.